Enstriman sa yo se pa enstriman fè nenpòt bagay. Tout anlè kòm anba. Filmè anlè kòm anba pou yo wè tout bon kit sa yo. Moun ki konnen, ou konprann sa k pa konnen an li menm li pral fè fo kòmantè. Sa k vle kwè, sa k vle kwè. Sa k vle kwè tou kwè. Sa k vle kwè tou kwè men m panse ke nou menm nou vin la nou vin prezante nou wè kòman bagay yo ye pa gen jwèt la. Ou konprann?

Gade kote pou ap gade kote pou pran yo. Lè w ap gade byen depi w pa ret la tou w ap tou sou yon. W ap tou wè bagay sa yo kote pou. Pase yo toujou di w konsa sa vle di yo di boujwa pa konn yon tò. Men moman yo di boujwa pa konn yon tò a nou menm nou vin dekouvri sa yo fè konnen ke yo di manti e buzz n ap fè. Eske w la? Wè la lè w gade la ou pa ret la ou menm tout fil sa yo sa se kote buzz t ap balanse. Gade wè. Tout se buzz ki te ladan l rive yon lè nèt.

Talè video ògàn nan se yon jounalis menm ki pral pranl kòm janm sot badi konsa se mwen menm pa gen pann zo chak jou map touye moun li pral gade si son bagay ki depoze lap wè Si son bagay kom si e non depozel yap konnen a on bagay ki la kek tan yap konnen tou.
Ya se se sa nou bezwen ou pase banm di w lanmò san jou se kòm ou ou pa konn moun kap pale avè w la ou wè sam vle di w lan Yeah. men men banm di w yon bagay lanmò san jou nou gen plis ke 10 zan ok sou dosye dwòg sa ok sè ke nou gentan konnen l sa nou bezwen la ki pi difisil pou nou lanmò san jou se ògàn nan. Se dosye sa ki pi difisil. Ou wè mwen menm? Poko janm nan bay manti sou moun chèf. Zo sa yo chèf, si se pa nan lakou a pèd la t gen 3 tou zo sa yo ye. Ke menm yon bal nan zam mwen chapel pran li pranm nan tèt mwen chèf. Ba jodi a. E m tou di w sa kounye a la a, otomatikman la a, gen de bagay, gen de, gen ti bagay ki pral fèt la a, ou konprann? E, pase videyo sa yo, nou pran yo vrèman enpòtan, malgre nou te konnen deja. E sa k fè m di w, hello. Alright, si yo. Sa m mande, sa m mande leta ayisyen pou yo ta fè e kontakte m. Map ba yo 50 Map ba yo 50 gwo sak nan bòz la si al pasel nan laboratwa pa yo kòm si epa bòz li ye m pa janm rele la mòd bòz lan ankò. Lanmò san jou, m di w sa deja, m di w bòz la e lòt ti bagay ti bout li pa enpòtan lanmò san jou m sot di w sa la a wi. M di w son bagay nou te konnen deja, èske w konprann mwen, èske w tande m?
Yeah yeah. Bayo la pa enpòtan lanmò sanjou nou gen gen tout bagay nèt bagay sa pa enpòtan nou te konnenl deja èske ou tande m byen bagay sa pa enpòtan
kitou sa di kitou sa di la Teriel Telis lè premye goumen an debake a. Lè premye goumen an eklate, sa e lè premyè lè kòmsi premye jou n pile anndan. Ok, pandan n pile anndan, timoun yo fè pye sòl anndan, sekirite a vole, nou rekipere anndan. Pandan n ekipere anndan, charyèt a ateri. Premye jou a wi, premye jou goumen an, na te gen yon sòlda menm ki te mal kanpe machin li kòmsi nan mitan kafou a. Cha a gon bagay dèyè l kòmsi depi l kole a machin nan l klanmse l al avè l. On vye machin. Be m pa konn ki machin li ye, se on fòrenè m pa konn kisa l ye. On anse pat fennde devan n make devan n gen non m ladan l. Ok. Kounya la mafya a. Ou tande Theriel Thelus ki gentan di Lamò san jou al atake la fanmi a pèd yap ba lamò san jou bra men kisa men kisa men machin plip plip yo pran men sesi yo pran men sela yo pran men sela ba yo pran depi lè m vin a video a m di la fanmi a pèd rejwenn mwen pase si e pa sa la gen video map lage la tout moun do ap deyò. Depi lè a m pa janm tande Teriel ankò. Pou kan m vin a video a Teriel pa janm pale sou bagay sa ankò. A vle di la bagay konsa Teriel pa ka pale ladann. Ebyen ou fè yon erè tou wi, ou konn ki erè ou fè? Ou pat sipoze mande la famille a pèt poul rejwenn ou. Si w mandel poul rejwenn ou, ou konn ski sa vle di lè w di rejwenn, le mo rejwenn, sè ke misye te avèk ou deja li te ale ou mande poul rejwenn ou ankò. Èske ou dakò avèm? Non frèm, Non. Mph. Pa bilye nèg sa yo e boujwa yo ye. Lè m di w e boujwa nèg sa yo ye, gè boujwa fò w gentan prè. A e men menm e, mwen menm k ap pale avè w la la e pa se m toujou prè pou gè e vre. E pa kòmsi nenpòt ti banbet kanè ke kanpe atake nèg sa yo la epi pou wè menm jodi a k aprann la non frè. An Ayiti, nou pa gen oken valè nan je kòmsi nèg sa yo, yo rele nou bandi a sapat etandiske yo fè dwòg la anndan lakay nou pou voye nan geto a, yo menm tou fè kòb la a geto a pou menm kòb geto a vire kont nou toujou peye lapolis goumen avè nou. Èske ou konprann sa m di w la? Se menm jan avek dosye bal la m sou menm wi. Yeah alèz men la lèm di la fanmi apèd la.